Ke l konnen fanm l deja. E w konn sa k fè sa? Anpil fanm ou wè k vin lesbyèn jodi a men. Yo pa t lesbyèn. Pa bliye kòman Ayiti te ye lontan. Si w fanm lesbyèn pa gen moun nan zòn nan k ap pale avè w. Yon nèg masisi pa gen moun nan zòn nan k renmen w. Pa gen moun ki vle jwe ansanm avè w. Pifò moun ou wè k lesbyèn jodi yo la men. Son pil gason ki te masisi menn se lajan tenis ki te fè yo fè masisi menn yo rayi tèt yo yo di bon m gate lòt moun tou men sa yo vin fè kounya menn lè ti malerèz yo nan grangou menn yo kòmanse ba w liks jan w wè Mami Boy ba ti fanm nan kòmanse ba l liks sa menn epi kou yo di w yo pral kanpe liks sa menn yo di w si w pa vle koupe yon fanm pou mwen mwen m renmen fanm ki renmen fè chawony men lè yo fèk kòmanse avè w yo pa janm ba w kondisyon sa yo men yo fin ba w liks anvan. Yo fin fò abitye a liks. Entènèt gen tan pran tèt ou, tout moun gen tan konnen ou gen machin, tout moun konnen ou gen tan gen bèl kòb, tout moun konnen ke w ap fonksyone. Ou konnen moun pral ri w paske w te konn gen tan fè twòp show off sou entènèt la. Ou konnen moun pral ri w paske Janm Soba pral koupe èd ou, Manmi Bò pral koupe èd ou. Men si m vini m vin a ti fanm sa a, m di w ba l kout krèk pou mwen, ou pa ka pa ba l kout krèk. Paske ou p ap dakò retounen a zewo ankò. Ou p ap dakò tonbe ankò. Tande msye mwen kap pale. E sak fè fanm ki entelijan an. Lè w bal 100 dola, li envesti 50 ladann l achte fo cheve pou l vann fanm, l achte zong, l achte marinad, l achte bagay, l achte tout bagay. E kòb la ap miltipliye. Lè w vin avèk òf sa devan l kounye a, li di w non non non non non. Si w vle ale ale. Pase li gen tan stab bon li gen tan gen komès li k bati. Bon si w ranse l ap vin rich pase w. Men medam jodi yo la. Balon kòb, ou wè li pap travay, li pap pran anyen, ou wè se nan Rolex l ale, l al achte yon Rolex pou l ap fè show off, montre moun Rolex sou entènèt. Ou wè se nan Chanel l ale, li montre Chanel, li montre w Rolex, li met bagay li la, mwen pa janm konn kote l ap twouve ann ki sa l ap fè. Ou wè se gwo kay ke l montre w ke l ap viv Petyonvil, gwo kay l ap viv Miami, gwo kay l ap viv Sendomeng. Men lè w gen tan ap vann tèt ou kòm moun ki rich konsa sou entènèt la frè E pa travay ou gen ou pa gon biznis Lè jan m sot ba di w ke l pa p ede w ankò si w pa bay kout krèk Ki sa w fè? Ou vin nan sa yo rele w dilèm Swa w dakò moun entènèt pral joure w kounya Swa w dakò Swa w dakò ke moun entènèt pral joure w anpil.

Sa vle di ou vin nan yon dilèm kounye a, ou vin gen sa yo rele w, ou pa gen chwa. Pa jete l non apre. Non monchè. Epi ou konn sa k vin pase kounye a? Kounye a ou oblije ap pran tout ti jèn zanmi w ki te nan antouraj ou pou ap di w m sot fè yon eksperyans, li bèl. Paske nèg la se yon eksperyans, paske li konnen l echwe deja. Se echwe l bezwen echwe tout moun pou moun kòm kontinye echwe moun pou moun pou tout moun pèdi. Anben li moutre w kounye a kòman pou al peche zanmi w lan. Pwal nan tèt zanmi w lan maten midi swa sot fon eksperyans. Bèl eksperyans men li di w kouman w fè fè bagay sa pitit lan. O e pa anyen pitit. Epi kounya l kòmanse ap ba w kòb tou pou bay zanmi w lan. Li kòmanse ap bay zanmi w lan valiz tou. E konsa w wè tout ti jèn ti fanm yo tonbe nan madivin la jodi a. Tout ti gason yo tonbe nan masisi la jodi a. Ou mèt fè m konfyans sou sa m di w la. Epi kounya ou vin jwenn nèg k ap fè stil de mizik sa yo. Yo vin avèk slogan. Fanm yo real Yo vin avèk bòz ou depi ou pa real bo fanm nan la ou vin pèdi tèt ou yap baw bòz yap baw kleren sil di w bo la wap bo lòt ti fanm nan epi se gade w gade w lage se sak fè li toujou bon menn li toujou bon menn avan w fè pitit bro tande m ou di mwen si w gentan fè l travay di menn pou fè kòb menn. Pito pitit ou fè yon bagay se paske se vle l vle fè l, men ke se nesesite k fè l fè l. Paske ou ka rayi tèt ou pou wè w ap pèdi pitit ou menn, pou wè gason ap imilye pitit ou menn. Poutèt machin, poutèt kay pou l dòmi. Wè gason ap met pitit ou deyò menn. Se bagay ki ka fè w rayi tèt ou. Paske lè se ou menm ou ka pran fòs yo. Men lè se yon timoun ou wè se ou k fèl timoun nan pat mandew pou te fèl menn ou vin santi ou gen doub responsablite sou kòw ou gen doub pèn ou gen pèn timoun nan epi ou gen pèn tèt ou tou paske se ou menm ou gen yon sèl pèn se ou men timoun nan pat mandew pou te fèl lè ou gade yon timoun ap echwe akoz de ou menm menn met lajan nan moudòw mond lan pa gen pitye menn pou pyès moun ki pòv janm sot ba.